Enpòtan, genyen Kòmandan Guy Philippe ki fè yon deklarasyon la a ke nou pral genyen pou nou pataje ansanm avè w. Kòmandan Guy Philippe anonse ke l ap kandida. Nou pral e tande deklarasyon Kòmandan Guy Philippe nan kad emisyon an tou. Rete konekte, pataje emisyon an pou nou, kite kòmantè pa w. Men tou dabò, an nou rantre nan apèl telefonik sa a ke. Dimitri Herard te genyen avèk prezidan Jovenel Moïse. M ap di nou ki lè, ki dat, epi apati de ki lè konplo a kòmanse. Paske sa yo, yo ekstrèmeman enpòtan. E anplis de sa, Pierre Espérance di ke nan tribinal la, se non se non Léon Charles sèlman ki site depi lè pwosè a kòmanse, le 9 ki kòmanse, ki mas ki sot pase la a. nap di Pierre Esperance se manti. Non Léon Charles poko janm site yon fwa nan tribinal la. Si lap site, li poko site. Byen si ke wi, li dwe site paske Léon Charles te gen de gwo revelasyon el gen enfòmasyon lan menl. El prè poul pataje yo. Léon Charles ap kontan. pou l vin temwanye devan jij federal ameriken an paske li gen anpil done nan men l, nan men l, li gen anpil enfòmasyon jisteman e li genyen des evidans sou Pierre Espérance. Sa vle di ke se a pou plezi pou pou Léon Charles vin mete tout kakachat deyò nan tribinal la nan Miami Florida. San pèdi tan pèp ayisyen an nou rantre nan pwen sa a nou tande wi. Mwen mande nou tande avèk anpil enterè. Mwen konnen anpil nan nou petèt. kapab sansib, nou febli pou dlo tonbe nan, pou dlo koule nan zye nou, pa rapò avèk sa ke nou pral tande an, men nou mèt mete granmoun sou nou, mete fanm sou nou, mete gason sou nou, pou n tande l, se Prezidan Jovenel Moïse. Ou wè son inosan k ap pale. Mwen menm tou l deranje m, li fè m mal, men m te tande yon pati ladan l, men m vle nou tande tout ansanm avè m mentnan, paske nou pral fè de kòmantè. Ann avanse. Alo?
Alo?
Wè wè.

Se plizyè moun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nimewote, men le dènye nimewo, se te le kò, le gran kò diplomatik. Kounye an mwen rele yo, mwen di yo, bon, ekout, quand vous me dites le grand corps diplomatique, sa vle di ke nenpòt ki moun ki gen yon machin kò diplomatik, se bal pase. Donk a di ke pou mwen la a, li manke de figi, paske sekirite a sipoze gen yon lòd trè klè. Konsi e presi. Kounye a li di m konsa ke bon ke l ap rele m. E sa souvan ke byen sur bon la se te vèbalman mwen mwen mwen pakon mwen genyen l anrejistre ok men vèbalman li di m ke se anbasad du Meksik bon di mwens anbasadè du Meksik bon dè Etazini pou sur Meksik avèk yon de ou twa lòt ke mwen genyen an bann sonò paske m anrejistre konvèsasyon m yo ak mesye sa yo. Ok epi bon je la liste finalman donk il me disent que l'installation se pou demen 10 heures du matin demen 10 heures du matin e mwen fè eksprè m poze yo kesyon mwen di bon écoutez vous me dites demen 10 heures du matin men mwen oblije poze n kesyon an donk mentnan e le prezidan Jovenel Moïse nan tout sa kòmsi hey sa pa alan ye yo di m non e ke yo pral ban m demen maten y ap ban m yon manda ok kòmsi du jan pou m ta arete w pou
Exactement ok ap rantre lundi matin.

Hugues Yvikel de Da Brezil, a, nimewo 1, Doktè Marie Antoinette Gauthier, a, Mesye Mario Beauvoir, a, nimewo 4, se Edouard Amboise, nimewo 5, Ju, vous dites?

Ok se sè Ije Gauthier. Docteur Marie Antoinette Gauthier. Alo? Alo?
Wi.
Wi, donk men nan nimewo 3 se Mesye Mario Beauvoir. Mwen ale.

Maitre James. M pa konnen l tou. Men pa kont yo genlè fè yon fot paske yo mete l nimewo 6, Jij de pè Mèt James Jean. Donk yo mete l 2 fwa. Youn kòm jij de kasasyon lòt la kòm jij de pè. Donk kopye l avèk tout erè a just in case. Ok donk
Ok donk nimewo 5 se te jij de kasasyon mesye Mètre James Jean. Nimewo 6 jij de pè Mètre James Jean. Nimewo 7 se Rousseau Frantz. Tanm James Jean, Jij Dieupre. Wi. Men nan nimewo 7, Rousseau Frantz. Nimewo 7 se Rousseau Frantz. Nimewo 8, Maître Patricia Dabadie.

Tande wi pèp ayisyen. Pral reprann ni sa se la ekstrememan enpòtan pou nou.
Le numéro 10 enspektè jeneral Peyo Smith Joseph.
Enspektè jeneral Peyo. Smith Joseph. Kòman Peyo a ekri? Peyo, p-e-y-o.

Se te gwoup sa a ki te pral fè premye koudeta a nan dat ki te 7 fevriye 2021. Se te yon koudeta ki te finanse pa Dimitri Vorbe e Jean-Marie Vorbe. Moun ki ta pral premye minis lan se Pierre Espérance ki bay li. Non l se Mario Beauvoir. Pierre Espérance te nan tout konpatiman konplo sa a. E se manda Pierre Espérance lan ki te nan men mesye yo pou yo al arete prezidan, mennen l nan vilaj Petit-Bois, asasine l epi vin enstale Yves Iquel da Brésil, A lepòk, epi plis Mario Beauvoir kòm premye minis nan Primati la, se te ekip Pierre Espérance. Sa nou dwe konnen l 1, 2, 3, 4 e m pral fè Léon Charles pale talè konsa, paske gon lòt pwen ki ekstrèmeman enpòtan ok nan entèvansyon Léon Charles yo, paske pa bliye non, jodi a se Léon Charles fas avèk e Pierre Espérance, paske Pierre Espérance li gen yon fiksasyon sou Léon Charles an konprenan ke li kapab fè Léon Charles pè pou Léon Charles pa site non l, paske si tout fwa jij lan rele Léon Charles, Pierre Espérance pè pou ke Léon Charles pa. Vin avèk evidans yo. Leon Charles pap ka kenbe anyen pou ou. E map mande Leon Charles kòmanse mete tout sa ou gen pou mete deyò paske peyi a bezwen sa yo. Ann avanse. An nou tande Dimitri Herard avèk Prezidan Jovenel Moïse nan telefòn toujou. Isket, Isket se ekri ISKET. Alo, alo?
Alo? Wi?
Wi. Wi. Donk se Frantzy Philemon Lanmire nou. Frantzy Philemon toujou? Wi. Donk au fait se sa. E il insiste pou ke dès ce soir ke mwen voye ant 25 a 30 USGPN nan rezidans Petit Bois, misye insiste anpil. Mwen fè misye konprann clairement ke mwen pa ka deplase USGPN nan san ke le coordonnateur de la sécurité pa okouran. Donk, m ap eseye rantre an kontak ak kòmandan sivil mwen poko ka jwenn li, se sa m fè l konprann. Ok, mwen fè l konprann ke m poko ka jwenn kòmandan sivil, donk mwen poko ka. Alo?
Wi, vous dites Excellence?
Non men, ou di nou poko ka rantre an kontak ak kòmandan sivil, pa vre? Egzakteman, paske s ki arive se ke kòmandan sivil li menm.

Ki biwo sa yo? Peti bwa w pale a, sa vle di ki kote l ye dèyè do anbasad la? Bon, li di m ke se nan dèyè do anbasad la ke li ye, men fò m di w ke tele, moun sa yo, ok, yo pa ann Ayiti paske se de telefòn lòtbò ke yo ye. Donk, sèl, men se sof, non, men se sof Gauthier a, ok, kòman li rele ankò a? E, m bliye non l. Gauthier, antouka, se sof Gauthier ki nan Petit Bois. Bon, m ka ba w nimewo telefòn Gauthier kounye a pou w ka. Ou ka verifye l souple.
Marie-Louise Gauthier Banm numéro Marie-Louise Gauthier kounya Excellence. Donnez moi quelques secondes.
Vwala, se te Dimitri Herard avèk prezidan Jovenel Moïse nan telefòn. M te vle kòmanse emisyon an konsa paske dosye a gen yon jan l ap avanse la a. Kounye a se achiv yo k konte pou nou. Se pa mwen natirèlman ki dwe pale plis, se achiv yo ke nou dwe rale pou ou, pou nou pèmèt ou konprann kòman bagay yo te kòmanse. Mentnan, chak avanse ki pral fèt nan kad dosye a, ou dwe konprann ki kalite travay ke nou fè pandan 56 mwa ki sot pase la. Wap wè ke tout sa ke nou tap mande, tout demach ke nou tap. Nou t antreprann e ke nou t ap egzije pou ke lajistis tande yon seri de moun, men ki kote pou ke lajistis ap ta kòmanse e ke apati de lè nou wè lajistis ta va kòmanse nan pwen sa a, nou menm n ap santi kèlke pa gon bagay k ap fèt nan kad dosye a. Enben, efektivman, avèk kote nou wè ke jij federal ameriken an, FBI, tou sa, kòmanse nan dezyèm pati pwosè a kote ke yo deside tande jij ki te emèt manda darè kont prezidan peyi a ki se prezidan Jovenel Moïse. A pati de la li vin fè m santi ke jisteman mwen son mwen sou wout ke m te dwe ye a. M pa konn si w konprann non? Mwen sou wout la. Lè m wè jij lan ale nan e kote manda te fèt la. Kounya m tou di a bon, m sou bon pant lan. Kounya m santi ke otomatikman ou rive nan manda a. La a, se sous manda a. Kisa k te fè fè manda a? Paske ou pa ka fè manda just deside mete manda nan sou yon moun san ke pa gen akizasyon. Enben natirèlman, se la bagay la enpòtan pou mwen. Se sa k koz mwen di nou, nou dwe gen yon fiksasyon sou ti kadav, kadav gate politik ki rele Pierre Espérance lan, jodi a m wè k ap depale. Pierre Esperance ap depale, l ap depale. Non gason m, ou pa bezwen depale. Laverite, se lè l an ki rive pou ke li triyonfe. Nou asasine yon chèf deta pou lajan, pou manje, bann visye. Nou tiye yon prezidan ayisyen paske l sanble avè nou, paske nou rayi ti nèg tou natirèlman. Nou rayi ti nèg parèy nou.